e li oblije fèt konsa. Gon konfimasyon dans les coeurs des gens ebyen ki fèl vin fèt imedyatman. Donk se menm jan nou kòmanse a se konsa nou vle kontinye. Donk nou menm nou mande tout moun pou yo rete an kontak avèk nou. Nou genyen paj sit wèb ke nou kreye souffpourhaiti pwen kòm. Nou genyen yo sur les rezo sosyo. Osito ke m gen yon paròl de la part de Dieu ke ki konfime par dè non sèlman d'autres collaborateurs,

Politisyen yo pale de li, men se responsabilite tout sitwayen nan yon peyi pou yo enterese yo ak vòt. Donk, pa egzanp, mwen menm, bon, petèt li kapab choke kèk moun ke m pale de vòt yè, tandi ke n ap pale de yon mouvman dabò espirityèl epi sivik, nou pale de vòt, men moun ki abitye avè m, ki konnen m nan Miami, m gen plis ke kenz an ke m ap preche sou responsabilite kretyen pou yo vote. Depi gen eleksyon Ozetazini, nou fè mayo ki pou vòt, nou lwe bis pou moun al vote, m preche sou vòt e m ap fè l depi kenz an.

Kòm yon zouti, pa egzanp. Ki jan? Euh, non, m pa vle, m pa kwè l sipoze itilize kòm zouti ni enstriman. Donk li pa genyen finalite sa a e l pa sipoze fèt konsa. Li sipoze yon mouvman sivik, jan l fèt yè a, li sipoze yon mouvman sivik. Mentenan, kòman, li, li pa pral ede, euh, li pa pral, li pa, li p ap gon finalite politik, men l kapab gon finalite sivik. An dotre tèm, li p ap ka sipòte yon pati politik oubyen yon moun oubyen yon bagay, eksetera. Men, l ap ankouraje tout Ayisyen pou yo vote. Sa, se sivik. Ok. Pastè, lè nou gade etandi mouvman an, lè nou gade cha nan lari, e tout moun yo an blan, sa vle di ke te gen yon bèl bidjè pou sa. Ou pa ka pale n de li?
A wè, wè, wè, nou kapab pale de li. Se, se, bidjè a se yon kado, kòm, kòm je, j'avais dit publiquement.

Donk sa ta vle di pa gen de men, pa gen de finansman ekstèn lòt kote, lòt sous? Absoliman non.
Absoliman non. Donk antyèman, san pou san finanse pa nou menm. Konbyen konsa k depanse pastè? Bon, jiskaprezan ekip mwen te ban m apeprè 1 milyon dola lè yo te ban m bidjè a. Donk yo tim apeprè 1 million dollars nou kapab m panse nou autour de sa m pa konn m pap m pap di nap mwens men nap probablement autour de sa paske rien ke si wap gade mayo yo ki fèt donk ou sèlman gade yo a yon wap gade bon m kwè plita yo te vin fè mayo an nou di 200 mil mayo par exemple ou sèlman multipliye l par 3 dola 3 dola 50

E mesaj Souf pou Ayiti an, son mesaj ou kwè ke ki pase, e ki fè eko, evidaman, e men apre Souf pou Ayiti, se pa ki sa?
Donk, kòm nou di, donk, nou la, nou genyen, nou genyen de rezilta konkrè ke n ap bezwen, kòm nou di, a kou tèm. Donk, a kou tèm, e youn nan bagay ke n ap vle ki pase, ke nou kanpe dèyè l deja, Dayè avan nou te fè mach nou te lanse yon petisyon nèspa ki te genyen pli de 100 mil sinyatè dan mwen d'une semèn nèspa. Se kòm mwen te di se petisyon kap pouse lwa anti gang nan sena ameriken an, nan sena e chanm dè depite ameriken an. Donk youn nan objektif imedya m te ka di a kou tèm se sa paske kongrè ameriken an ta sipoze vote sou li mwa sa. Donk yo pral genyen vakans an Out, men nou espere ke yo gentan vote lwa sa a mwa sa a, epi pou n ka kòmanse wè yon diferans an Ayiti an matyè nan domèn ensekirite a. Donk nan objektif a kou tèm se sa. Il ne faut pas oublier ke te gen yon lòt objektif a kou tèm tou, se ke pandan ke nou sòti tou nou te mande,

Se kankou an Ikrèn. Donk dayè m tap swiv yon dokimantè sou ABC ya la semèn dènyè ke yo di gen plis si gen plis inosan ki mouri an Ayiti de janvye a avril ke an Ikrèn. Gen plis sivil ki mouri an Ayiti k an Ikrèn an de janvye a avril. Donk sela vle di gon kriz imanitè. Donk se pa le moman pou nap fèmen fèmen pòt la pandan nap eseye rezoud li an Ayiti. Ilè vrè nap travay sou sa men an menm tan tou pa fèmen pòt la pandan ke

Bon, kounya nap kounya nap travay dirèkteman avèk senatè yo, donk sela ve di nap travay avèk senatè Rick Scott, Rubio, senatè Schumer, senatè Menendez, etc. Donk nap travay avèk dè pèsòn konsa, donk nap travay avèk senatè yo, nap travay avèk depite yo tou, Hakeem, the minority leader Hakeem nap travay avèk li, e kòm nou di senatè Schumer dèyè pwojè a tou, se youn nan premye moun ki te siyen, Rubio dèyè pwojè a, se youn nan premye moun ki te siyen tou. Menendez ki responsab m kwè foreign affairs or nan sena ki responsab kesyon de relasyon entènasyonal etc. Donk li sou li. Donk nap travay avèk tout senatè sa yo sou dosye sa yo. Men pa pou kounya pa dirèkteman avèk lòbiyis. Nou travay dirèkteman avèk ofis biwo senatè yo. Jodi an la sa ki fè aktyalite an se ke anpil ayisyen ap tann ke gen yon deplwaman de yon fòs pou ki vini an Ayiti pèmèt retabli sekirite, fini avèk kestyon gang nan. Nan non Ayisyen sa yo ki te ansanm avèk ou a, oubyen ki reponn a lapèl, a envitasyon an, èske ou ka di nou kisa ou swete ou menm? Èske ou swete deplwaman sa a li fèt? Pou ke ou menm tou pastè ou ka retounen an Ayiti lè ou vle e si, si e sèlman si se deplwaman pral rezoud pwoblèm sa, kèlè donk la pozisyon, kèlè donk vòtre pozisyon pastè pa rapò a sa?
Ekout Ronel, trè trè bèl kestyon, kestyon sa pou m reponn, yè youn nan bagay ke m te di nan diskou la, mwen te di ke. Mwen te di konsa, si nou pa si nou pa bò tab la, nou nan asyèt la. Donk youn nan premye bagay ke nou ta swete, se ke kominote entènasyonal la pa fè les memes erreurs du passé. Donk sela ve di, anpil fwa desizyon sa yo, yo pran a leksteryè. Donk sela ve di, nou genyen desizyon sa yo gen dwa ap fèt Ozetazini. Men gen anpil Ayisyen ki kapab Ozetazini. Gen anpil Ayisyen ki nan lame Ozetazini. Gen anpil Ayisyen ki nan lame o Kanada, ki de wo nivo o Kanada. Yo an Frans, yo Ozetazini, yo nan lapolis. Yo gen kapasite e jan yo di an kreyòl la, kòd lonbrit yo mare an Ayiti. Donk, lè desizyon sa yo ap fèt, li enpòtan pou kominote entènasyonal la, Rele Ayisyen sa yo ki kapab e ki gen enterè Ayiti a kè pou yo pran part de desizyon sa yo. Se sèlman konsa ke yo kapab gen siksè nan desizyon nan desizyon ke yap pran. Otreman, kòm nou di, yap fè de fos desizyon, ou konprann mwen, paske yo pa konprann vrèman dinamik dè choz, oubyen paske yo menm yo pa konekte dirèkteman avèl. Oubyen, gen kèk fwa, gen kèk moun menm ki ka menm pran avantaj de nou. Jan m t ap di a, si nou pa bò tab la, nou nan asyèt la. Donk sa nou t ap swete nan deplwaman sa a, ke yo enplike dè Ayisyen konsekan an Ayiti e a leksteryè dAyiti pandan y ap dan la konsepsyon, oke, jan mon ami Pastè Caillot m kwè te di w yon fwa, dayè ki nan, ki t ap frape nan sans sa, dan la konsepsyon.

Nan plizyè bagay louch, pa egzanp, non pastè site nan asasina prezidan, pastè enplike nan anpil bagay dwòl nan peyi an. A franj sa de legliz pwotestan, ki sa w t ap di ou menm?
De bagay ke m ap di. Nimewo 1, n ap bezwen ke lajistis klarifye.

Mèsi bokou Pasteur Toussaint, Gregory Toussaint pou disponibilite ou. Men avan m kite w ale, avan m kite w ale m sonje nan entwonizasyon w te gon ti polemik ki te fèt pa akoz de enstriman ki te itilize. Gen de moun ki pa t dakò a sa. Ou pa di moun sa yo anyen?
Non, non, non, non, sa va. Donk kòm mwen di w gen kèk bagay ke gen dwa yon moun pa konprann.

Ansanm kòm yon kominote ansanm.